Ok. Wè, m gen pou m pou al fè yon semèn yon kote, kote ke ou pap ka itilize ni telefòn ni oken materyèl ki gen rapò ak elektwonik. M bravo w?
Ou menm sèlman.
Ou panse m ap kapab?
Eske vrèman ou renmen m vrèman? Oh wow! Ki sa w deside? Sa w ap fè? San ou, ou panse m ap kapab? San telefòn, san oken mwayen de kominikasyon? Non, m panse ke avèk lanmou ke ou gen pou mwen, Mwen se sa sa ka rann ou vin alèz.
Kòman nou ye mezanmi? Istwa sa a se yon istwa ki tris anpil e ki bèl tou. M ta swete ou menm k ap gade videyo a pran san w pran tan pou w gade videyo a pou w ka konprann li. De kòmansman jiska lafen. Istwa 2 moun sa yo son istwa ki lèd anpil. Jèn gason sa ki leve nan fanmi ki pat gen mwayen, ki pòv anpil. Li leve nan menm zòn avèk demwazèl la. Demwazèl la fèt nan fanmi ki te gen anpil. Men. Misye li menm nan sou katye a, li te toujou ap koze demwazèl la. Demwazèl la pa t janm limine zye misye. Fanmi demwazèl la pa t asepte misye pase misye te soti nan fanmi ki pov anpil. Pou misye arive genyen demwazèl sa a, rete la m ap esplike w kisa l fè. Aprè yon semèn li voye demwazèl la al viv yon kote e yo te gentan renmen pou renmen e wap wè 2 mesye sa yo ki chita la sa se 2 bon zanmi sa wap met menm nan tèt li a se frè patnè ki te renmen avèk demwazèl la lòt la se zanmi. Patnè Sorel kap ki tris anpil la. Misye ap konsole lòt patnè sa ki se frè lòt patnè ki se mennaj demwazèl la. Sak rive? Frè a rive kite yon vòs sou telefòn li. Vòs la deranje moun anpil. Sa se lè misye tap planifye kijan yo pral pati, yo pral fè lanmè, yo pral fè pisin pou yo te ka al byen trip sou machin sa. Pase yo te gen moun e misye te vin arive genyen. lajan li achte machin e li achte machin pou li li achte machin pou frèl frè a di achte frèm nou pral byen pase nou pral byen viv anben gade sak pral pase istwa sa vrèman tris frè a kite yon mesaj pou li sou telefòn li pa konnen si frè a moute si frè a desann. Li di frè m, m te la m pa la ankò. Mesaj sa m kite pou ou a, w ap fin tande l, w ap wè mennaj mwen vin koute w, w ap ba l tande mesaj la tou. Ok. Pandan yo chita a, lòt zanmi an ap konsole frè a, mennaj la parèt, li di frè kòman w ye? Li di a, li di m byen. Frè ou te voye m al fè yon semèn deyò frè m. M santi m gen tan gen twòp jou, m retounen pou m vin wè l paske m pa ka viv san li. A, sa m genyen frè m? Frè m sa w pase? Sa k pase? M wè w ou tris. M wè w pa alèz, sa k pas ou frè m? Frè a depi depi lè l fin tande mesaj la, l deranje. Li di m ok, kòm w vle di konn sa m genyen. Frè yo te kite yon mesaj pou ou, m pral fè w tande mesaj la. Demwazèl la di anben ok, dakò fè m tande l. Li di ok dakò sista. E la pandan li pran telefòn li, frè a te kite yon mesaj la pou li, pa li te gen yon vwa sou telefòn pa l lan. Li di m pral ba w telefòn nan, w ap tande yon mesaj. Demwazèl la di anben ok freo pa gen pwoblèm. Men ki mesaj li ye la freo? Li di, Frè ou pa t janm di w anyen sista? Li di, Non, l pa t janm konn di m anyen. Li ba l telefòn nan. Li ouvè, li li vòz lan. Li nan zòrèy l ap tande. Baby, kòman w ye? M swete w ap anfòm apre w fin tande mesaj sa. So, m sòri pou ou baby, si tout fwa m kite mesaj sa pou ou, ou pa t konn anyen de m. Fò m pa t asepte m pou m te menm anseman avè w. Men m te arive fè anpil sakrifis pou m te gen yon. M te oblije al vann tèt mwen pou m te ka gen lajan. Men jodi a la si w wè m kite mesaj sa pou ou, wa eskize m. Ok. Mèsi cheri. Dakò? An men se la a, demwazèl la vin wè sa k te fè misye voye l al fè semèn deyò. Demwazèl la santi l gen pwoblèm atò. Se konsa lè l te retounen l te vin resevwa mesaj sa a nan men frè a. E mennaj la te neke rete konsa l disparèt li pat konn kote l te fè. Se pa rapò de mesay la ki fè pral konnen frè a te bay tèt li nan dyab. Li di frè m pat janm konnen si frè w te antre nan bagay konsa. M pat janm konnen si l ta fè yon sakrifis pou l te ka posede m. Mwen menm frè w m pat renmen frè w pou enterè. Se koz sa chwazi fè m fè bagay yo. Mwen m te konnen m te renmen avè l avèk pwòp desizyon nou tou lè 2 a ki te chwazi lòt pou nou te renmen. M pat konnen l te bay tèt li nan dyab pou yo. Demwazèl la santi l gen pwoblèm atò. Li santi tèt li vle eklate. Li santi l vle fou tèlman sa ba l pwoblèm. Mena la voye l al fè yon semèn deyò. Pandan l ap kriye, l ap bay tèt li pwoblèm. Tout moun pa ka konsole tèlman demwazèl la ap kriye.
Mwen gen pou m voye l al fè yon semèn yon kote. kote ke ou pap ka itilize ni telefòn ni oken materyèl ki gen rapò ak a elektwonik. M ra vè w?
Ou menm sèlman.
Ou panse m ap kapab?
Eske vrèman ou renmen m vrèman?
O waw. Kisa w deside? Sa w ap fè? San ou, ou panse m ap kapab? San telefòn sa oken mwayen de kominikasyon? Non, m panse ke avèk lanmou ke ou gen pou mwen, m panse sa, sa ka rann ou vin alèz. Ou ap panse ke lanmou ou gen pou mwen an ka rann ou vin fè sa.
Ok cheri, kòm mwen renmen w anpil map sakrifye lanmou an poum fèl pou ou. E la demwazèl la ap panse men poukisa l te konn voye l al fèl la. Demwazèl la paka konsole l, li paka kenbe, misye vin plis paka kenbe kriye tou. Misye vin ap bay tèt li plis pwoblèm pou valè rèv li konnen li menm avèk frè l la te genyen, pou valè pwojè yo te genyen. Yo te reyalize nan ane sa. Bon men gade sa frè a fè. Lòt zanmi an li menm nan ki te kòmanse ap konsole a lòt zanmi an vin pa ka kenbe tou. Lòt zanmi an vin ap bay tèt li pwoblèm. Li ap di frè oh m prale. M prale men pase yo ou mèt antre al kouche sa k pral rive m ap oblije al depoze demwazèl la lakay ou. Li di frè oh m oblije ale wi ou mèt antre m pral ansanm avèk demwazèl la. M pral depoze l lakay li. Li di cheri ann ale. Lòt zanmi an leve kanpe li di demwazèl la, cheri mwen antre nan ale wi, ann ale m pral depoze w lakay ou. Li di kanpe, kanpe ann ale. E la frè a leve tou li pran demwazèl la li soutni l pou lòt zanmi an te ka pote l. Lòt zanmi an pase men l, li di cheri kenbe kò w ann ale. Ou menm ki fin gade video sa, pa neglije pataje video sa nan tout gwoup ki sou telefòn ou, nan tout gwoup sou Facebook. Si w renmen istwa moun sa yo, lè w fin gade video a kòmansman jiska lafen, kite kòmantè pa w la e m di w pataje l pa neglije fè sa pou moun sa yo pou video sa ka rive pi lwen. Ou menm m panse w ap jwenn leson pa w la ladan l. Anben ok mèsi babay yon lòt fwa pou yon lòt video k ap vini tchao tout.